Nap salye tout moun kap koute Editoryal Lakay. Editoryal Lakay avèk Brother Bill. Ak tout onè ak respè, nap di w byenvini.
Si w ta renmen n grandi, tanpri souple, enskri, renmen, pataje. Lè w fini, klike sou ti bouton wouj la ki make Subscribe la, wap wè yon ti klòch, wap klike sou li. Wap retire lan sou pèsonalize e wap mete lan sou tout. Pou chak fwa nou parèt ak yon nouvo video, lap vin jwenn ou menm kote a. Pa bliye fè kòmantè, pataje ak tout zanmi w ak fanmi w. Epi tou fèn konnen kisa w ta renmen k chanje daprè ou menm. Brother Bill. Zanmi m yo map salye nou ankò. Nou retounen pou nou pale bagay yo Nan yon kontèks, m pa kwè nou ka esplike yo nètaykole. N ap viv nan peyi a, n ap viv mouvman yo, monte desann yo, alòske peyi a gen dirijan, dirijan ki ta vle pwouve tèt yo yo se dirijan, men nou pa gen dirijan pou pwouve tèt yo ki yo se dirijan. Tout bagay ap monte desann, pawòl ap di. Tout moun espere yon lavi miyò. N ap tann. N ap tann. Men jiskilè? Se tann n ap tann. Zotobre ap pale anpil. Leta absan. Krim ap monte. Grangou li menm ap vale tèren. Kisa pou n fè? E nou poko wè pwovizyon non mezanmi. Si poko gen pwovizyon, ebyen kilè n ap kontante, kilè n ap satisfè, kilè n ap gen yon souri? Gen yon senatè ki rele Jacques Sauveur Jean, se senatè repiblik la ke li ye, nan Nòdès la, gen anpil pale ke l fè, gen anpil bèl konsèy ke l bay. Jiska prezan se dènye fwa m tande k pale yon ti jan wi, Jacques Sauveur Jean, Lucmane Delille, lotrefwa m a fè nou tande l tou, Lik Mandeli te di anpil bèl pawòl senmenn dènyè a la, o nan senmenn sa menm, enben jodi a la n ap pral tande Jacques Sauveur Jean ki te nan yon diskou avèk inison nou, se pa yon diskou non, yon entèvyou avèk inison nou, e se konsa nou va tande l, epi n a reflechi, reflechi pou n tande ki sa l ap di e ki kote peyi a ye e ki moun nou dwe fè konfyans Lè va gen eleksyon, na rantre nan nou menm pou nou koumann ap chwazi kandida moun ki va jere nou yo. Kiyès ke yo ye? E nou tou na pran konsyans tou ke lè pou fè tande vwa nou. Pou moun ki rele leta yo aprann a respekte san nou vle volonte nou. Lè nou plenyen tou pou konn kisa k fè nou mal. Lè nap di nou grangou pou n konnen ke nou fè manje. Men kilè sa ap rive mezanmi? Nap dòmi, nap dòmi. Men kilè nap reveye? Nou pa konnen kilè nap reveye, men lesansyèl, yon jou kon jodi a, fò nou reveye. La nasyon pap peri, peyi a pou tèt pa l, se jwenn nou te jwenn li a, nou pa ka jete li pap peri. Fò nou fè efò. Konsyans pou nou pran. Lè nou tande anpil bagay, Petèt yon jou na pran konsyans. Ann tande Jak Sovol Jan. Anplen fom.
Donk Senatè gen yon pakèt pwen nou dwe touche, ann gade sa avèk ou rapid vit. Kòman wè peyi a aprè tout deklarasyon w te fè ke konsèy sa li pap bay kenn rezilta e konsèy sa ki genyen plizyè nèg soti nan plizyè kan politik diferan avèk dè zopinyon diferant kòman w wè Konsèy la, ou wè peyi a. M ap di w, pa gen sipriz ladan l. Se pa yon konsèy yo te vin avè l pou bay rezilta. Si w gade jan yo fè chwa yo, si w gade jan ke yo fè demach la, demach la pa yon demach de rezilta. Mwen toujou rele nèg sa yo dèzanfan. Moun ki ap kriye avèk bibon yo nan kou yo epi ki di w ke y ap fè politik, y ap fè peyi, se fòm de gouvèneman de tranzisyon men de divèsyon. M ta renmen moun yo prete atansyon a sa m ap di an paske m ap pale de yon bann syon. Se fòm de gouvèneman de tranzisyon ki la pou fè divèsyon pou pèmèt ke kolon an rive rèspèkte ajennda l. ak tan. Sa vle di ke kèlkanswa jan w wè l ye a, tout moun ou wè yo chwazi yo, yo konn minisyezman poukisa se yo yo chwazi, ki wòl yo. Ni sa w konprann ke yo vin deklare w koupab jodi a, yo pale w de kòripsyon, de disenndak, tout sèn nan te deja ekri la, e pa pou dat bnc la avèk sitiyasyon an. Mwen menm mwen konn sitiyasyon sa ase lontan. M te senatè, m gen anpil bagay ke m te konn obsève. Gen de bwat anndan peyi Dayiti, lè m toujou pale yo, m te pale yon lè de ladwann, m te pale yo yon lè de enstitisyon finansyè yo, m pa konn si nou chonje dan jan tip dentèvyou ke m te fè yon lè ki te, m te deside di tout sa m panse. Men malerezman yo toujou pa prete atansyon ou di mwens kòm yo vin konnen l, yo prepare yo pou yo viv li.

Sean Connery dans le rôle de James Bond. Konnen òdinatè, ou gen yon pesimis oubyen optimis lakay ou ke konsèy sa pap rive òganize eleksyon, sitou gouvènman la? M pa pesimis ni optimis, m reyalist. Sa di ke dan la reyalite lè w ap gade demach lan, lè moun ap fè peyi gon jan pou ye, gon jan pou ye, ou wè nèg yo pa jan. Wap koute Editorial Lakay Alright brother Bill. M pa di se sa m di a pou fè, men m ap di w yon ti bagay tenu kont de sa m di an. Kijan w pral korije tout deriv ki gen la yo? Men kesyon m ap poze popilasyon an, moun k ap gade, gran lidè politik, les colons et co. Ki jan w pral korije tout deriv ki gen la yo an Ayiti san yon referans legal? Ki referans legal yon peyi se konstitisyon l. Si yon moun vle di li pral rantre nan lojik de korije deriv ki la nan peyi Dayiti a san l pa panse dabò a yon konstitisyon, ou mèt konn se jwe l ap jwe. Onivo di Parti des Artistes et des Paysans, On a fè yn pwopozisyon an 3 pwen, mete an plas yon gouvèneman de tranzisyon laj avèk tout moun ladan li ki gen yon misyon senpl e klè. Se pa misyon pou ap fè tout sa m wè nèg ap di a pral fè, ay fèy de wout non. Dote peyi a don konstitisyon se referan sou la konstitisyon de 1805 paske moun pa konn fè batistè 2 fwa. Se nèg sa yo ki konn sak rele konstitisyon se lè sa ayiti te pran nesans lè yon peyi pran nesans an 1804 janl pranl vètyè lan gen pou yo make ladann ki moun ki manmanl ki moun ki papal ki dat li te fèt e etc e se sak rele batistè peyi a.

Kèlkeswa moun ki vyole l la aprè promilgasyon, sa w panse pa w? Sa se te le Parti des artistes et des paysans o nivo de sèt pwopozisyon a lepòk ya bagay la te prèske fèk kòmanse men tout moun inyore l e yo toujou ap di bon bann ki lè yo wè m yo toujou konprann se bon palè m ye a Jak konn pale se tankou m ta di w yon motè machin k ap fè lafimen se pa paske motè a pa bon. Bon fanm la fin on blan epi wap pale de lwil sal se tankou se pale m konn pale komsi idem yo pa idem yo se ide yo pa bon men se sam di an ki bon donk map kitew men pèp la pèp pam fanatik mwen. M gen slogan yo, yo konn slogan m. Sa k konprann ann ale. Ou pral tann. Jou m soufle souflèt an m pou wè sa k ap pase. Menm avan ke nou rive nan pati sa ou pale a, Senatè, gen afè de kòripsyon ki soufle trè fò e ki ap domine laktyalite. E 3 manm nan konsèy la ke yo soupsone nan kòripsyon avèk bnc. Donk. E yo mande, bon chak kan yo di swa yap rete oubyen yap kite moun pa yo a. Si anka ou yo pa chanje nèg sa yo e si anka ou yo kite nèg sa yo, ki avni pou konsèy la, ki avni pou peyi a? Pandan ke yo di se konsèy la ki kanpe anpil desizyon nan peyi a. Degouden.
Avèk 50 kòb, yo chak gen yon fas. Gen youn ki rele Tonton Nò, gen youn ki rele Mis, men li egal a 50 kòb. Pa gen anyen k ap chanje. Ke yo voye yo ale, ke yo rete. Se de gouvèneman de tranzisyon, de divèsyon ki pou bay tan a kolon an de rèspèkte, de adopte yon ajennda ki regade nou kòm ti nèg nwè nan peyi Dayiti. Pli de 100 jou.

Ki moun ki mete yo? M pa konn kouman ayisyen fè konsa. Y ap poze kesyon toujou, ki moun ki mete nèg yo? Se pa Kògwoup? Bon, si si gon bagay pou yo egzekite se pa bagay Kògwoup li ye? Ki moun ki te mete Kògwoup la e pèp ayisyen? Kògwoup la te vin nan eleksyon isi? Ou pa remake ke sa mwen menm, ou konn sa k rive? Premye fwa m wè yon nasyon dwòl tankou nèg la, nasyon ayisyèn lan. Gwo gwo gwo nasyon tèt chaje nèt. Dè bouwo ap tòtire l epi bouwo yo fatige. Ou di mwens yo gen lòt preokipasyon, ils ont d'autres chats à fouetter. Epi viktim yo di, m ap tann nou wi chè kolon. Lè w reprann fòs pou w vin retounen boure m, batonnen m. Ou di mwens lè w pa okipe ankò pou vin kontinye. Se pandan ke jan kolon yo ye la a, avèk pwoblèm yo gen nan lemonn la, pou nou te antann nou yon lòt ekwasyon ki di retire blan ladan l, epi antre nou Ayisyen nou antann nou, epi pwoblèm nan rezoud nèt wi. Yon ti efò sèlman wi. Men pa gen nèg ki konprann li konsa non. Men, Senatè, Manifestasyon ki fèt gen nèg ki chak fèt nasyonal yo se manifestasyon pou chanje peyi a senatè? Wi manifestasyon se yon fòm dòganizasyon m konn fè manifestasyon tou m fè manifestasyon piblik m konn òganize de gran konsè gen nèg tou ki konn òganize de gran manifestasyon de ri men son biznis ase rantab wi lè gran òganizatè de manifestasyon ou pa wè yo toujou rekonpanse pa de pòs ministeryèl sa y ap di m la. Se de zòganizasyon ki pa, kòm si m ta di w, fonksyone san de fon. Yo gen fon, yo gen sekretè, trezorye, yo gen envestisè, founisè. Yon bann moun lè w ap pale avè yo, mwen menm m pral fè silans wi, mwen m bouji la. Piske m ap di yon bann bagay ke tout moun konnen. Epi m tankou se mwen ki pi cho epi w sa w wè ponyèt lan m kase wi m pi cho devan bann nan epi w sa w wè m ka tonbe vre wi m pi cho devan bann nan paske sa m ap di la tout moun konnen yo pa gen anyen m ap di la ke tout moun pa konnen poukisa se mwen k pou ap di l donk an nou konprann sa k ap pase a an nou pran yon desizyon pou nou fè peyi kreye yon atmosfè. Podyab se malere nou rive la paske lontan pat ko konn gen pat ko gen ensekirite nan dimansyon sa men gon jou m te di yo sa gon jou m te di yo sa yo te fè tankou yo pa tande m. Pa asosye la politik avèk la vyolans sa vle di kisa? Pa mete vyolans zam nan politik li pral bay sa. Bon yo santi sèl sa yo pèsonn pa ka bwè a la paske vyolans ak politik pa mache ansanm nan. Nou rete kwè gen yon dat pou nou chavire bonm bouyon sa a ki ap ba nou pwoblèm nan? Aa gade.
M pral fè yon, m pral fè yon revelasyon la a. Gen yon lè m ap pale avèk yon gwo tèt nan entènasyonal la. Epi map eseye fè de pèsonalite pou m di misye e entèl li pa ka rezoud sa e entèl si non li e entèl sa w panse tout moun mwen di yo nèt epi l di m a moun sa yo se kapòt an nou nou mete yo lè nou pral fè bagay ak yon fanm ki malad epi m gade misye m di aa. Se gwo koze, donk sela vle di ke yon grenn chans nou gen se pou kapòt la ta chire pou enfekte tou? Misye di repons ou toujou nan bouch ou oumenm. Li di misye ee, piske ofon si Ayiti son fanm malad se sak fè nap chwazi jan de dirijan sa yo, nou sèvi avèk yo kòm kapòt. Sela vle di ke. Pou nou kapab sispann fè modèl dezòd sa yo ke n ap falsiyis ladann nan, se kapòt la pou w chire. Epi kon l chire, w ap enfekte tou epi w ap di, O, o! An nou fè medikaman. Piske lè sa w malad, ou oblije trete l. M gen yon pawòl wi m di w la. Fèmen parantèz la, kòm nou konn tande m deja, moun ki konprann ava chèche konprann. Ou pale de sekirite ki trèzenpòtan. E ke moun Pòtoprens pa sispann kouri, moun Sid pa sispann relanmwe pou zak briganday nèg ak zam ilegal. Ou panse senatè a san pou san se pataj de politik ki koz sa? Jwèt politik ridikil, ti bebe kap bwa le lè. Ou janm wè, ou wè gen moun la ki pale w de Jean Jacques Dessalines ankò? Ou tande nan diskou yon nèg la a kap pale w de la patri, ou janm wè yon nèg la ki pale w de drapo? M ta renmen nan tout diskou ke nap jwenn la yo, prestasyon de sèman kap jwenn la yo, chanpay kap koule, gato kap koupe, eske nou janm tande yon mo ki di nasyon? Nou janm tande yon moun pwononse patri? Chèche l fè m tande l. Nou janm tande yon moun pwononse Desalin, Janjak, Anri Kristòf, Kapwa Lamò? Nou janm, bon tande.

Men kenn moun sou plen yon boutèy enpi yo tout dlo vide anndan boutèy la ou pa teni kont de li enben kase bounda boutèy la ou konn si dlo ap vide anba boutèy la enpòtan osi bon anba boutèy la pi enpòtan pase tèt boutèy la alò on pe se pèmèt dou bliye Jean Jacques Dessalines dou bliye la nasyon dou bliye la patri enpi wap vin pale m de kisa wap fouti bab. M bezwen diferans antre moun kap fon ti kòb e moun kap fè peyi. Yon ti politik entènasyonal nan menm pati sa. Etazini pral fè eleksyon e tout desizyon kap pran yo, anpil fwa lidè yo toujou di ke se Etazini e ke nou raple n gen plizyè responsab ameriken ki vin an Ayiti vin ede n pran desizyon. Kamala, Donald Trump, ki avni pou peyi Dayiti avèk si yonn nan yo ta va pase? Fidel Castro di m nan yon antretyen ke m te gen avè l, Pega m janm konprann ke Lèzetazini gen yon diferans ke l fè nan politik eksteryè y lè y te demokrat ou repibliken. La politique extérieure des États-Unis rete menm alandwa de moun ke l ap fè politik kontre li ou avè l. Sa vle di ke ke l te Kamala, se bò tonton nò a, ke l te Donald Trump, se bò mis lan, degouden a senkant santim. Nenpòt moun ki oze kwè ke fò sòlò pral mete l swa sou Kamala oubyen sou Donald Trump pansan ke se de la ke w pral jwenn yon rezilta nan politik eksteryè Dèzetazini, ou son ti bebe k ap bwale lè. Yo pa fè l konsa. Ok, Senatè, avan ou te aksidante, e m kapab di diskisyon avèk, m pap di dispit, depi ou fè son diskisyon avèk, m ap oze site non pastè Moïse e ki se youn nan responsab kanal la e nou wè ki t ap fè wout, ki te di t ap fè wout devan e devan lakay ou senatè. Lè w wè yon tèl sitiyasyon kòm nèg ki leve nan zòn nan, ki konn zòn nan, lè w wè yon moun ki sòti trè lwen konsa vin fè wout devan lakay ou, sa di w kisa senatè?
Sa di w ke w gen pwovokasyon. Batay peyi Dayiti se pa yon ti batay piti. Donk yo itilize kontre moun ki vrèman ap fè peyi yo de slogan, de strateji ki kapab, komsi m ta di w, mete an danje lè vrè zaktè. Si m ta ka pran yon egzanp pou ou, yon moun ka pral jwe yon chanpyona, Messi nan yon ekip epi w di, Kòm etan done ke w pa renmen tanperaman l, ou pa p mete l jwe. Enben, fè gòl la w. Ban m reprann li pou ou. Se de moun ki vle fè w konprann ke yo pral jwe yon chanpyona, men kòm yo pa fin renmen tanperaman Messi, yo pa p mete l jwe. Sa vle di nèg ki balon dò a wi. Pa gen moun ki konprann peyi Dayiti mye ke mwen nan fonksyonman l okotidyen. Se mwen, e la m viv. Apa ou pèmèt mwen poze w kesyon amou sot pase nan wout la la epa sa w wè epa menm bagay yo tèt anba labrrrrrrrrr nan kòmsi m ta di w se konsa yo rezoud pwoblèm wout epa vre nèg yo ap fè de pwovokasyon pansan ke yo ka vin ploge sou mwen pou yo limen lanp anpou la yo men kote m konn misye a sa m konn de misye sa pou l gave m sa pou m gave l m poze m ta poze tèt mwen de twa ti kesyon piske w ban m opòtinite a. M tande yon jounalis ki di, Mezanmi, mezanmi, Jacques Sauveur Jean di, Jacques Sauveur Jean di pastè Maxwell fè wout la. Bon, kòmsi pa gen yon moun ki konn sa nan videyo, pa gen moun ki gen kote m di l la? Se msye ki, yon nèg tankou m ki konn pale, ki konn sa pou m di, se msye pou vin di Jacques Sauveur Jean di? Ou pa remake ke se de moun ki chita, ki planifye yon bagay pou vin fè mal objektif nèg yo.

de sèjans la. Kouman Jean Jacques Dessalines fè lendepandans an 1804, an 1805 e an 1806 li jwenn 2 moun k asasine l. Donk ces petits fils de ces assassins sont encore dans nos murs e sot toujou la. Donk il faut être très intelligent pou jwe ce jeu pou pa kite yo fè moun lakay ou tounen kòm Daprè ou menm, gon jwèt enpòtan nan sa. Tout moun ap pale de Jacques Sauveur Jean an de bon tèm atravè lemond, men moun lakay li ap pale an de movè tèm. Si m rantre nan lojik sa, ou konprann sa l pral ye? Donk m pa bon. Donk si m pa bon, kòman moun lakay mwen fè bon? Mwen konn se mete ap met moun yo nan sitiyasyon pou ou menm pou kont pa w pou sakrifye yo. Men relasyon m a moun lakay mwen. Lè m ap fè fèt lakay mwen gen 300 moun abiye an blan, moun k ap chante, moun k ap benyen nan pisin, timoun k ap vin jwi, moun k ap vin manje o kotidyen. Eske m ka konpare moun lakay mwen avèk 2 vagabon ke yo bay yon gode diri k ap di yon bagay ki san sans? Mwen gen kesyon sa yo m te ap al poze m vle reponn yo. M vle moun reponn yo paske m konnen m sou yonn nan podyòm ki pi gwo nèg la. Pou ki rezon yon moun di l ap fon wout pou m ta di non? Paske m gon konpayi ki gon kontra deja pou fè wout la mwen menm ki vin monte sou travay mwen? Kiyès mwen ye pou m ta. kanpe devan yon traktè kap pase kap fè yon wout poum dil pap fèt m pral vin a zam vin tire sou li poukisa poum ta dil pap fèt paske wout la se pa lakay mwen l mennen se pa devlòpman map fè lè moun nan pase devan lòt bò a la se pa de ti kanal li vini. Depi ou desann pon an jiska rive ou travèse tout vil la, zòn nan rele Jakito Siti. Sa vle di ke wap pase devan pòt mwen. Ou te mèt fè dè kilomèt. Se mwen ki manyen zòn nan, se mwen, se la ak rele Merann nan. Lè m te di map tounen lakay an mwen, m pral Merann nan baz nòmal, se pa bagay ke map fè paske m te vle kandida ou di mwens paske se paske se vre se la m ye. Se la a nèg la m ye, la m fèt. Donk sela vle di ke gon bann bagay ou tande moun ap vin di w Jak di. Men kote Jak di l la? Poukisa w pa vini avèk kote Jak di l la? Ou pa ka imajine, sa ou wè se traktasyon, ou wè se de moun k ap chèche vin kole sou ou pou moun wè yo, men ki pa gen sijè, ki pa gon plim a papye pou fon meyè mizik ke mwen pou fè popilarite yo, men. Kòm rezo sosyo bay tout voup vap dwa vin voup vap anpi w sipèsta, nèg ap chèche fè sipèsta. Men gade dan le fon pou wè si mwen sa yo ka etone m. M pa janm fè bak devan ladvèsite. M pa janm abandone sa m konnen ki bon. Vwala poukwa pou w wè m Ayiti toujou. Apre sa m ta prale. Chaje okazyon pou m ale. Gen Brezil, gen Ajantin, gen Biden, gen m ta prale. Men mwen m pa gen lòt chwa paske map fè peyi m pa bezwen mouri pou peyi nan m klè a tout moun wi m pa anvi mouri pou moun tou non e pa sal t di non paske me jovenel mouri la me janjak desalin mouri la m wè sak pase wi tout nèg kanpe nan tèt sèkèy yo di a nan pye travayè ye vòlè yo se yo e pa sak enteresem. Menm gon amour pou peyim paske se lam fèt se lavi li m genyen map defann li apre sa poum konkli nan sa poum fèmen parantèz la li gen de zòm ki paka rekonèt valè lòt moun ou konn poukisa se de jan san valè kòman rekonèt la valè de kèlken anfas si ou menm ou san valè. Donk m pa kab mande yon moun pou rekonèt valè piske pandan tout se tan chak jou ke m ap pwouve lasosyete ki je sui, ki sa m fè, pou ki sa. Bon, epi ou menm kounye a? Alò tout sa m ap fè la yo pa bon? Se yo k ap detwi Ayiti. Tout sa ou wè devan zye w yo la se yo k ap detwi Ayiti. Donk. M pa ka rete anfas yon tèl sitiyasyon pou m rete bra kwaze lè m wè peyi m an danje. M gon drapo tankou tout pèp, m gon patri pou m defann. Senatè, pou n fini avèk pati sa a nèt e pou n konkli, gen yon bagay teknik ke m vle ou fè. Wout la. Li se, li se yon, yon, yon, yon kote tout moun pase. Men, si, e sèlman si, ou te ka la fèt, Senatè, e le twa kat, ki sa, ki, ki, ki, ki kout l ap ye pou wout sa fèt? Wout ou wè ap pale la a, apre ou vin devan ti kanal la la a, se pa konsa l te ye? Se mwen k manje yo, se mwen k fè yo. S on zòn marekaje ki depi w angaje gwo kamyon.
Bon, m pa vle videyo a twò long, nou kanpe la. M kwè nou tande anpil sa senatè a di, kote l kanpe e ki sa k ap pase nan zòn ban dèyè a, nan zòn Nòdès, kote ke vrèman yon revolisyon agrikòl kòmanse oubyen ap kontinye, ke nou tout an met men. Ke nou tout nan pote kolaborasyon nou ba kanal la, kelkeswa pwoblèm ki gen antre yo, pou kanpe sa, sa se yon bon kòmansman ke tout moun dwe ankouraje. Se te Brother Bill, ret ak lapè Papa Bondye, yaas, babay. N ap remèsye ou dèske ou te kite n rantre lakay ou. An se konsa n ap di ou nou renmen ou Pran kouraj, pa bay legen. Na tande nan yon lot bat bouch, nan yon lot fwa anko. Se te Brother Bill.